Rezo sosyo gen yon varyete moun ladann mwen rele yo jandam men jandam ki pa bay yon chans alò lèm di jandam se plis moun ki fèt aprè petèt 95 96 kap pi konprann paske nou menm nou plis map pale de ayiti nou plis abitye avèk polisye men anvan sa nan lame te gen jandam ok epi lèw pran anba men yonn Gade non, pa mande Bondye li ta makout, donk ou paka diskite pase se lik gen rezon ok, kèlkeswa sal deside a se lik gen rezon, m wè gen sa nan rezo sosyo epi m toujou ri nou ok, m toujou ri nou paske m di al on bagay lè moun konprann yo konesè, lè moun konprann ke tout bagay se yo ki gen dwa a la pawòl epi yo fè erè paske gon atitid ou genyen li pwouve ke w inyoran, li pwouve ke. Mank mank disèneman w, mank sajès ou li elve. M pa vin jije, men m tèlman ri nou m di a ban m fè yon ti pale avè nou tou. Bon, epi sa a fè yon echanj tou petèt n ap vin krisifye m la anba ti videyo sa a epi n ap kontinye diskisyon an paske an verite nou tèlman enteresan e ri nou fè m ri. Kisa jandam sa yo fè? Kèlkeswa sa moun poste, e pa ayisyen sèlman non. Men kòm se nou pa m. Se ke kreyòl m konn pale. Donk se avè nou m ap pale. Kèlkeswa sa moun di, yo erije yo an gran mèt. Se yo k konnen. Ou pa gen dwa di tèl bagay. Epi yo zouro w. Met sou sa. Ok? M ap gade post yon chèf kuizinye e ki fon bèl resèt avèk lam veritab. Ok? Mezanmi, gon ti madanm, m gen enpresyon k ap viv aletranje. Ki trè zuzu ki di oh kòmsi jan ekri an wi se konsa m santi jan ekri a oh apa moun te konn manje la m pat janm konn sa non bon m pa bezwen di w anyen yo swiside madanm nan gade non yo kòmanse di l wi e paske w aletranje ou konprann ou se sesi ou se sela bon yo mete pou li sou tout fòm bon whatever m ap reflechi m di waw èske moun sa yo k ap jije a konnen de kisa y ap pale. Mwen fèt an 65, donk videyo sa ap fèt aktyèlman la an 2024, m pral genyen 59 an. Si nou vle kwè l, n a kwè l. Mande nenpòt moun ki soti menm jan avè m nan Plato Santral, y ap di w lam veritab. Jiska petèt 1990 oubyen 95 petèt, lè nou kòmanse yon ti jan ap kite pwovens la anpil anpil moun ap vin Pòtoprens, Nou pat konnen ke moun te konn manje l. Mwen menm papa m ok nenpòt moun ki te rete Beladè, Kwafè ap ka konfime l. Papa m ki te yon grandon te achte jaden yon kote rele Kwafè. Gen jaden l genyen ki te plante lam veritab sèlman. Nou pa janm met pye kote konsa paske jaden sa a se yon jaden li lwe yon lòt grandon ki se pwopriyetè kochon ki lwe tè a nan men l pou yon grenn bagay. Li mare kochon l la pou kochon yo manje la veritab se sal te ye se ton reyalite menm jan tou e gon lèm pran mango fil map manje gon moun mwen ki se moun e wanament li choke li di oh gade jan kounya moun ap manje mango fil sou moun se kochon wi yo te konn mare anba pye mango fil mango fil wouj la. Kisa m pran dènyèman lè m poste yon bagay sou kowosòl gen moun ki di m madam se chyen ki te konn manje kowosòl lè l tonbe se chyen ki pran l moun pa t konn okipe l epi yon pil lòt bagay kòmsi kounye a gen yon ekip moun k ap fè zuzu k ap joure moun pou kalite bagay y ap manje oubyen kalite bagay y ap di ke yo pa konn manje mwen menm se lè m vin pòtoprens paske m toujou di sa se moun mòn mwen ye m se peyizan se lè m vin pòtoprens mwen kòmanse aprann manje lam e nan ta nan ta. Paske m te konn wè l konsa nan fritay, m toujou kanpe lwen mwen menm map pran bannann peze, marinad, akra, lòt bagay men m pa manje l la paske m pat bon m pat menm konnen sa l te ye. Epi li ap di m se lam, m di men bagay sa m konnen l, lè m wè lam nan m di oh m sezi. Gon lè m al nan travay mwen Pòtoprens epi nap manje ansanm epi lè sa m te fon pitimi. Sòs pwa kongo mouri lèm ralel poum manjel m gon kòlèg mwen tèlman k choke li dim men kòman w alèz konsa piti misye manje kochon m dil wèl m pat konnen non e amwens ke nou tout lakay la se kochon men nou manjel anpil m te ka reponn li konsa paske mwen menm m alèz men se reyalite pal m pat jourel m pat konprann ke se frekan l te frekan l te mankem dega el te sensè li dim sa li dim Mira vreman. Nou pa konn manje bagay konsa. M di li bon de plis an plis tout sa n pa t konn manje ap monte tab. Ble mezanmi, mayi moulen. Lè nou fin fè manje nan kay lontan yon seri de moun ki pa gen bon kè menm jan a tout lòt moun. Se sèvant lan yo bay ble pou l manje. Mayi moulen se bay yo te konn bay sèvant lan oubyen mayi moulen se te manje pòv. Se konsa yo te konn konsidere l. Epi ofi a mezi gen ki bagay k ap pran plas yo nan sosyete a. Ke bèf.

5 ans de cela wi map pale avek yon zanmim ki renmen manje epi lap dim a entèl fon kebèf mwen m blije mandel si son resèt ki rele kebèf la li dim oh ou pa konn sa kebèf m di sa kebèf li dim ke kek nan bèf la m di yo manje sa paske mwen menm mwen pa janm konnenl men eske poutèt sa m pral sakrifye yon moun en aransò enhen banm pawòl kiyès ki te konn manje aransò lontan epa moun ki pat gen mwayen dayè lè wap manje aransò ou tou wont Ou tou pè paske sant lan gade non a pral deranje kounya sak fè aransò vin sou moun chiktay epi sa w tande a kounya aransò se la fine fleur de la cuisine paske yap pale w de chiktay aran gon seri de manje lontan lè w te genyen yo lè w al nan travay ou paka manje menm lè avèk tout moun paske w wont pa mande Bondye w fon manje avèk yon ti sòs hot dog ou wont parèt avèl paske Gon varyete moun ok, gon klas moun ki pat manje hotdog an sòs, petèt yo te ka fè hotdog met nan pen, men depi ou fèl an sòs yo gentan panse son lòt bagay, sa fòk pa bon, el te sa vre e alepòk pat gen pil zuzu nan hotdog ou konprann, se te hotdog poul oubyen hotdog m pa konnen, e kounye a ou vin ap jwenn frenk, kisa sa e tayson epi ey, donk sispann fè konesè, sispann fè jandam lè yon moun emèt yon refleksyon. poun gentan jijel poun gentan wè se frekan k nan kòl se paskel sou moun se paskel se kwa non son reyalitel te ye mwen menm kounya pa gen pi gwo fanatik lam pasem e sim te apral nan mòn gade non malgrem pa kè pou eritaj gon seri de bagay mpa bat kòm pou yo ou wè bout tè sa gen lam nan mtap chèche konnen menm si yon moun ta achtel bon mtap mandel re achtel pasem tèlman fanatik lam bon mtap nan kont a kochon yo paske yon bagay ki bon konsa lam son bagay ou ka fè Tout resèt, tout fòm resèt avè l. M pap kite l pou yo. Bon, nou pa ka fèmen ti ribrik sa san n pa pale de mayi moulen. Enhen. Kot ipokrit yo? Mayi moulen, depi yo fè l lakay nou, tout moun boude. Dayè se yon manje yo te konn fè le lendi. Pase le dimanch ou fin byen manje, bon diri, bon gratine, bon salad, bon sesi sela, epi le lendi yo pouse w mayi a. Bon, lakay mwen, menm, menm se t yon kochma pou nou. Jis kounye a, mwen menm, kòm granmoun, mayi a sòs pwa a se toujou pwoblèm mwen. Si pou manje mayi a sòs pwa fòm fè resèt avèl fò se sòs pwa blan oubyen sòs pwa kongo men depi se sòs pwa wouj sòs pwa nwa m pap manjel manmanm te oblije li paka fè kont avè nou non li fè mayi moulen an poul fè nou pale anpil epi apresa li prann li mete fwomaj lèt ze l gratinel kounya nap batay pou li paske se gratine de mayi li pa mayi ankò ou konprann nou pap manje mayi moulen men nap bwè akasan nou pap manje mayi moulen men nap manje pòpkòn ou konprann kòmsi se sa bagay la ye son afè de Komsi nan mind ou sa pa bon. E ble. Heheheheh bon men kounye a kibi hein se une fleur de la cuisine aussi avec couscous epi lontan kote ou te ka parèt avèk ble devan moun kote ou te ka pale de ble hein bay moun zòrèy yo. yon moun gendwa pa konnen ke gon yon bagay li pat konn manje lontan ki monte tab kounya ok vin dim la nou menm kisa nou pat konn manje lontan kounya nou vin trò renmen kisa nou te konn meprize lontan kounya gade nou nap chèchel epi sispann bay moun presyon paske se pa konsa nou menm nou te konn bagay la si w te konn pran plezi w ladann nou byen kontan pou ou si se li ki te grandiw nou byen kontan pou ou. Si l pa t konsa pou nou, enben nou menm nou byen kontan kounye a ke nou vin konnen ke mòd manje sa yo, yo manje, yo monte tab, se moun ki manje yo e nou enjoy, nou p ap kite yo pou kochon. Ok! Men nou p ap kite moun vin trete nou de tou lè non, paske nou pa t konnen sa ka rive, pa gen moun ki te konn tout bagay. Ann atandan, Bon apeti! Chèche sa w ap manje a, manje l avèk kè kontan, manje l avèk rekonesans, respekte moun k ap manje sa w pa renmen, respekte moun ki renmen sa w p ap manje, paske nou tout diferan, men se tèt ansanm, se respè youn pou lòt ki fè nou s on kominote solid! Alright! Bon apeti! Kenbe la! Sa m pral kraze la a, omble ak aransò.